Bonjour, bonswa tout fanatik. Pa bliye nou menm se Mizou rete klè jan wap gadel sou ekran la moute sou youtube kounya ekri Mizou rete klè zanmim epi al sou Facebook ekri Mizou rete klè moute sou paj nou an abòne kite yon like epi pataje video nou yo pataje tout kote pa bliye kite yon like pou nou sou youtube nou an. m tap santi m gen pwoblèm pou m ta vale pou m pa ta voye yon big up pou kèk zanmi ki trè enpòtan pou mwen. Moun sa yo pa janm pa la. Mèsi zanmi m pou pataj ou. M pap bliye voye yon big up pou Jeff Jean Baptiste ki branche depi Brezil. Misye se yon nan nèg ki toujou la kap sipòte chanèl sa. An menm tan, nou pap bliye Ronald Estreis depi Ayiti Jakmèl, mèsi zanmi m pou sipò w. Pandansetan n ap voye yon big up pou Mikanò Maryo sa k ap fèt. Sonèt Pyè, kò mwen ye k ap tande nou depi Sinòp, mèsi pou sipò w. Mikanò Maryo k ap tande nou. Depi okap ayisyen deja mèsi zanmim pou sipòw e ou menm kisa wap tann kite yon kòmantè nan lòt video a map voye yon bigòp pou ou jodia jan wap gade a nou nan yon gran espas nan peyi brezil jodia nou vin fè yon gran dekouvèt avèk mizou etekle. Pa bliye Haiti se yon peyi ki gen anpil richès. Ok jodi a son gwo dekouvèt si wap gade ou wem gen 2 pou lakay mwen se 2 fatra k nan menm ok jodi a pandan nou te nan lari epi nan yon eta ki se Santa Catalina nan yon vil ki se Criciúma nan peyi brezil pandan nou te an vwayaj epi m di banm fè ti video sa an Haiti nap mache sou 2 bagay sa yo. Nan peyi Brezil, yo konsidere bagay sa kòm yon bagay ou ka fè anpil kòb avèk li. Ok, sa ankò, si n ap gade l byen, nan peyi lakay, se yon fatra. Nan peyi lakay, se yon fatra, yon sachè. E nou t ap fè yon ti pale avèk yon zanmi nou k ap travay nan konpayi sa yo. Konpayi sa yo peye anviwon 500 dola meriken, 400 dola meriken pa mra. E pa kòb ameriken yo peye nan peyi a. Men kòb peyi a peye a li ka evalye a 500, 400 dola meriken pou moun sa k ap travay nan konpayi sa. Ki sa l ye? Yon konpayi resiklaj. Ki sa l ye? Bagay sa chè fatra yo. yal pran yo nan lòt vil nan yòt nan lòt konpayi yo vin avèk yo nan konpayi sa jan wap gadel la la m panse ke wap wèl nan ekran wap gade yon machin machin sa wap gade la se yon machin ki pote sèlman katon jodi a ou pat vin a sachè men si nap fè yon lòt dekouvèt nap wè la gen anpil anpil sachè. Kisa yo fè avè yo? La nou pral vizite gwo makina sa nap gade nan ekran. Se yonn nan makina ki vann anpil kòb, li boule anpil kouran. Konpayi sa se yonn nan konpayi ki pa janm manke kouran. Pa bliye nan peyi Brezil se yonn nan peyi kouran 24 sou 24. Nan peyi an Ayiti lè wap gade. Pèp la oblije lage fatra yo nan lari paske pa gen oken konpayi k ap pran sachè sa yo k ap achte yo. Men, pa bliye lakay, si te gen de jan bagay sa yo an Ayiti, m kabap di w peyi a t ap plizoumwen. E si gen l tou, mwen pa konnen, konprann, mwen pa konnen. Men pou kote m soti an Ayiti, m poko wè l, m toujou wè fatra yo nan lari. Ebyen, pou n antre nan videyo sa a, sachè sa yo w ap gade la, kisa yo fè avèk yo? Premye bagay yo fè, sachè ki sal anpil yo, yo fè yon lòt sachè avèk li, yon sachè nwa yo fè avèk li, Pou yo mete fatra. Yo fè l tounen sachè poubèl. Nan konpayi Brezil, kèk makèt nan Brezil lè w rive wè toujou gen sachè fatra apa, toujou gen sachè pou mete pwovizyon apa. Pou m byen di w, bagay sa trè enpòtan wi. Men gen sachè yo tou ki pa ka fè sachè fatra. Gen nan yo ki fè yon bon sachè. Ok Lot sa ke wap gade la Yo fè bra ti yo avek li Kisa li ye Nan konpayi sa mwen te vizite Jodi a Li fè selman ti grenn nan Ti grenn nan kisa li ye Li fè ti grenn nan Lè yo fin Yon bagay yo rele lavasanw Pou dapre enfo nou genyen lavasanw sa. Se yon pakèt gwo motè epi gon, si w ap gade dèyè m nan la, w ap wè gon espas, yon gran espas. Espas sa, se yon kapab di w li pa yon lanmè, men se yon kote yo gen dlo yo la. Sa di menm lè dlo leta bay la pa ta vini, yo gitan gen dlo yo la pou pa manke travay nan konpayi sa. A di menm jan Brezil, konpayi sa map di w la, se yon non konpayi. Si pa gen dlo, travay la pap mache. Konsa tou, si pa gen kouran, travay la pap mache. E se sak fè travay sa toujou la 24 sou 24, e pa janm manke travay. Men, pandan m ap fè ti pale sa avèk ou la, Ayiti ka chanje. Bondye gran, Bondye ka fè yon bagay pou lakay paske anpil jèn ki nan peyi etranje anvi tounen lakay. E ou menm, si ou se yon moun k ap viv ann Ayiti nan moman, pa dekouraje zanmi m. Bondye gran, pa gen anyen Bondye pa ka fè. Lè w ap gade lakay nou, mwen menm m kapab di w Brezil se yon gran peyi, men lè m ap gade ann Ayiti, se youn nan peyi ki gen. Pil richès! Lè nap gade lakay, vye katon an nou pran nou jete y, vye boutèy la nou pran nou jete y. Epi nan peyi etranje, yo pran yo, yo sanble l, yo fon lòt bagay avèk li. Konprann? Lè nap gade, nan peyi Brezil, wap pran vye fatra pou yo, pou yo resikle l, pou yo fè bra tiyo avèk li. Lèm t Ayiti son bagay m pat janm konn. Pou yap fè bra tiyo, sachè ankò. Yo lave l byen pwòp, yo pase l nan machin, li vin, yo vin fè l devni yon lòt sachè pou yo mete lòt sachè. E yo menm fè lòt bagay avèk li, paske gen anpil pwodui w ap gade la, prati yo ki fè bòt, ki fè doum, ki fè menm sandal, e ki menm fè bokit, bagay ou pa ta janm imajine. E nan peyi Brezil. la anpil richès e pa sèlman brezil ki fè yo non men se pandan m tap pase mwen wè m di m paka pa pote yon video pou nou Azi nap gade m la sa se yon gran espas e nap gade dèyè m nan la konpayi a ki se anba nou pa tèlman fèl devan konpayi a yon fason pou non konpayi a pa parèt sa se yon gran espas jan wap gade l la men pou m byen di w atansyon jan wap gade espas la. Se youn nan espas ki gon wout entènasyonal. Pa panse kote m ap pale avèk ou la, sa m ap montre w la, se andeyò e, dit ou pa andeyò Brezil la. La ou prèske nan vil la ki se Criciúma. Nan tout vil sa yo, ap toujou gon ti andeyò paske Brezil se youn nan peyi ki poko fin konstwi. Paske se youn nan peyi ki gen anpil anpil tè e jan w ap gade l la, Wout nasyonal la a kote a la li pa lwen paske sa pye nou kite machin nou deyo a pou n ka vin fè videyo sa la. E se la nan meton fen ak videyo a paske nap wè anpil bèl imaj nan ekran e bagay sa pou m byen di w son bagay ki santi tou ok se yon bagay ki santi moun yo itilize kachnen lè pwodi a vini Yo jere sa ou konprann. Lè lè komsi lè ma lè bagay yo vini yo jere sa. Mèt gad yon kamyon konsa hein. Ayiti kamyon sa yo yo fè pòtoprens yo pot anpil chay men isi gen bon wout gen bon wout bon wout pa gen wout pa bra. Yo gen lè yo pou yo rive paske yo pa janm manke travay nan konpayi sa. E se yon ayisyen nou te kontre nan konpayi a ki ta ban nou anpil detay de konpayi a. Ayisyen sa di m li poko janm fè yon jou pou l pa travay. Se sèlman jou samdi, jou dimanch li. pa travay paske jou sa yo se jou konpayi a ba yo pou yo repoze. E nan moman la anpil ayisyen koutan kontan kontan anpil e anpil ayisyen kontan ayisyen kayiti yo kontan anpil ayisyen brezil yo kontan anpil pou akoz Lula ki prezidan ane sa paske nan ane sa li prezidan e an 2023 la Se yon lòt bagay, premye janvye la ap prete sèman paske gen anpil ayisyen yo e aktyèl prezidan ki se Bòsonalo te kòmanse koupe anpil bagay. Te menm arive di l pral koupe Desimon Telcero. Nou pa vin pou videyo sa men m panse n ap pote yon lòt videyo pou ou. Jodi a, se yon plezi pou mwen pou m te vin fè videyo sa pou ou nan peyi Brezil. Deja mèsi, pataje videyo sa, fè l rive jwenn otorite nou yo. Se chanjman nou bezwen nan peyi a, se lapè nou bezwen. Mèsi, a la pwochèn pou yon lòt videyo.